M salye nou tout dan le non de Jezi se soeur Cassy jodi an se 26 jiyè 2020 tout glwa se pou Bondye gen yon pwovèb ki di menm si w grangou sa pa vle di pou saf ou dakò avèm ebyen ok anvan m kontinye banm fè yon chante pou ou si w wè m ap viv vye frè si w wè mwen bèl vye frè gras Bondye k sou mwen se pa anyen k fè m konsa se gade m gade m wè m konsa tande m pap. konsa. Men jounen jodi a, mwen bèl ni deyò, ni andedan. Lakrent de Dye lakay mwen pèmèt ke mwen bèl ni anndan kè, ni deyò. Tande byen sa m ap di w. Gen nan nou menm kretyen, e apre m pral pale a tout moun an jeneral, lè n nan nesesite, nou vire do bay Bondye. Lè n nan nesesite. Nou pran bib la n metel atè. Lè konsa nou fè Bondye parèt lèd e nou dekouraje moun repanti. E Bondye pap janm lèd. Men se ou menm ki di w se kretyen an ki fè w lòt moun konprann ke ebyen Bondye sa pa Bondye vre. Jounen jodi a gen anpil bagay ou fè ki fè w parèt kòm yon vòlè. E m pral ba w egzanp. M te nan lemond. Epi gon jèn gason ki kontre ansanm avèk mwen, epi li di m li ta renmen pou m vin wè l. M di, Ebyen sèvitè, m pa ka mache apye, alò degaje w, fè depans lan. Epi ti gason an ale, l voye lajan an ban mwen. E mwen menm m pa t sou al wè moun vre. M pa t sou deplase al wè l vre. Li voye kòb la ban mwen, mwen menm tou m tou pran kòb la. Epi nan menm jou m met kòb la nan valiz la, M al depoze yon timoun pou yon zanmi m nan gadri. Te gen yon machin ki te kote m nan, te gen yon moun ladan l. M annik fèmen pòt la, m kite pòt la tou louvri. Alò, lè m di e pa tou louvri non, e, e, san ke m pa lak li. Ebyen, te gen yon vòlò ki te pi vòlò pase m, l ouvè pòt la, li pran valiz la, a tout kredi kat, a tout debit kat, a tout bagay, tout kozo konofi ka gen nan valiz li. M di bon, m te ka konprann m vòlè vre wi, men gen yon vòlò ki pi vòlò pase m. Alòs, si yon moun ta rele m vòlè, m t ap estomake. Men gen de zak ou fè se vòlò e. Se pa estomake pou estomake non, se kite pou kite. Se kite pou kite defo w la. W ap bay manti pou pran sa k pa pou ou, vòlò e. Gen gason la ki an Ayiti, yo gen bon mennaj yo, fiyanse yo. Madanm yo, y ap viv byen pwòp. Nan chita sou Facebook, nan vagabonde sou Facebook, ou tande yo jwenn yon fi ki Miami, ki New Jersey, ki Port St. Lucie, ki New York, kèlke pa, avèk, ou konprann, pil fo cheve nan tèt yo, mache kanpe toutouni yo, ou tande yo jwenn yon fi nan yon dyaspora, sa w tande a yo kòmanse ap bay madanm yo manti, y ap blofe mennaj yo. Yo gentan sou kite mennaj yo. Yo te gentan gen yon fi nan kay la se poutèt timoun nan ki fè yo la. Yo te gentan gen yon fi, oh sa fè lontan mwen menm te bezwen kite fi sa. Yo te gentan kòmanse pale madanm yo mal poutèt kisa w konnen, poutèt yon bout rezidans gen yon fanm di l ap ba yo. Ou s on vòlò sèvitè. Depi w ap bay manti, s on vòlè ke w ye. Ou s on mantè. Ou s on mechan. Paske vrè gason ki renmen madanm ni an, menm si yon fi ta vin ak lajan, ak rezidans, ak citizenship, ou pa gen dwa kraze relasyon w, e dèfwa sa w konn kite pou al pran, wap regrèt wi. Gen fi la, gen 50 gason kap rele l nan telefòn, epi l di menaj e kouzen l, ou konnen se pa kouzen w li ye. Son kouzen m wi kap rele m, manti se pa kouzen, ou son vòlòz. Kite. Nan dènye tan sa a, Jezi ap vini an fò kite bay manti. Paske wap kolekte 1 gason, 2 gason, 3 gason pou ka gen bout viza pou ka fè komès, komès sa ka koz ou pèdi le sali. La pawòl de Dye di dabò fè volonte Bondye, rès yo va fin kòm degi e pa gen manti nan sa. Ou wè mwen menm, gon epòk m te panse m ta pral pran degi pou m pa nan volonte Bondye. Bondye pa melanje, li pat melanje, li pa melanje, li pap janm melanje. Gon epòk. Mwen di w se te degi a m te vle e dèske m te vle degi a, m te toujou konn ap frape tèt mwen adwat agoch, toujou frape zòtèy pye m. Jouk jounen jodi a, m oblije kite lemond pou m sèvi Bondye. Paske gen anpil moun yo konprann yo ka sèvi Bondye pandansetan yo gen lemond nan pòch yo. Yo panse yo ka sèvi Bondye pandan yo gen lemond nan tèt yo. Ou panse w ka sèvi, w ap pèdi tan w, paske pawòl Bondye a pap bay manti. Pawòl Bondye a tou pap pase an ven poutèt ou menm ki pa vle konfòme w. Seswa w kretyen. Oubyen w lemond. Jounen jodi a bay manti w la fè w sanble ak yon vòlò. Ou menm fam de Dye bay manti w la fè w sanble ak yon vòlò. Ou gen mari w anndan kay la, ou foure moun nan bous li san w pa di l vòlò w ye sèvant. Etanke yon gason ou tou ou travay, ou touche, w ap voye kòb Ayiti san madanm ou pa konnen, t è yon vòlò, ekskize, t è yon vòlò. Paske lè w nan yon relasyon ou pa dwe nan fè sekrè Cheri map voye 100 dola bay manman m Cheri map voye 50 dola bay yon kouzin mwen fè si ke se yon bon kouzin Pase lè nou bezwen bay manti nou rele fi deyò yo kouzin Nou rele gason deyò yo kouzen E map di w sa fanm deyò gason deyò se fo papye yo ye Yo pa itil Fanm deyò ak gason deyò se korona yo ye yap Toufo mèyè respekte e kenbe karaktè w. Kèlkeswa sa yon moun vin ofri w nan tan sa a, depi w wè l pa nan plan Bondye ou rejte l. Tout sa k pa nan plan Bondye l pap bon pou ou. Mwen k ap pale w la m te konn bay manti e manti m tèlman konn bèl. Ou pi anvi pran ladann ke lèm baw verite. E sim baw manti a la ou te mèt te, menm si ou te dòmi Bondye vin diw sam te ye manti ou paka vin dim se manti paske m ka pou janm gade w la ou pap gen kouraj pou di se ka si bon Bondye dim sa te ye ou pap gen kouraj sa paske m konn m te konn bay manti oh e m rekonèt sa lè w bezwen delivre se pou rekonèt feblès ou feblès mwen se te fònikasyon bay manti sedwi moun. Mache vire ret ou konprann twa map pale tankou vye koulèv vèt ou konprann ou dwe rekonèt men ki defo m genyen se 1 se 2 se 3 seyè m vin kote w pou m kite vòlò pou m kite bay manti pou m kite pran afè moun pou m kite joure moun pou m kite sispann E sispann viv pou moun. Gon pakèt bann fi la, lè w gade yo, yo tounen poupe. Yo pran tete yo plen lvan, yo pran vant yo, yo fè doktè retire sa, yo pran dèyè, yo pran til dèyè, jis pou yo ka fè sosyete a plezi. Ban m di w byen cheri, sosyete pa ka ba w le sali. E tout sa sosyete a pa ka fè pou ou, ou pa ka pèdi tan w pou li. Ou wè yon sosyete w ap viv ladan l, Sitou sosyete ayisyèn nan. S on sosyete ki trè ipokrit. Li mèt di w kanpe epi l ap pale w mal. Li mèt di w chita epi l ap pale w mal. Ou bezwen pou sispann viv pou moun. Se Jezi ki te mouri pou w viv pou Kris. Lontan se poutèt viv pou moun ki fè m te konn ap chire zòrèy mwen a fè Satan Ledyab plezi. Depi w nan fè moun plezi, ou nan plan Dyab la. Ou dwe. Fè Bondye plezi. W ap wè moun nan wè w la, epi l di, O, zòrèy ou twò gwo, vant ou twò gwo, ou twò sesi. Epoutan li menm li gen yon bagay ki twò gwo nan li, men l pa wè l. Men se pa w l al wè, e l tounen yon pwoblèm nan ou. Li fè, gade, li tèlman pèsekite w, kounye a ou menm oblije al viv pou li. Ban m di w byen, viv pou Kris. Viv pou Kris. Mande Bondye pou l ede w konprann volonte l. Epi gen de defo gen lakay ou, li fò, gade, defo sa lan ou twò lontan. Si w pa degaje w repanti konvèti chanje vi w wap wont sèvant wap wont li pa bèl ditou lè w se fi premyèman pou wap mache toutouni pou wap poste kò w sou fesbouk mwatye nu oubyen toutouni li pa bèl pou se fanm pou w gen 3 4 5 gason vire tounen w gon koze wap bo gason mwen menm m pa nan tout plezi sa ankò e se sak fè ke m ka fon gran diferans a lansyèn mwa ke jetè al avèk la nouvèl mwa ke je sui. Paske lontan lè w wè m gen 50 gason k kanpe m nan lari m santi m 50 fanm tonbe dji ap tonbe baka gade lè w bèl se lè w gen la krent de Dye lè w santi w gran fi se lè w gen la krent de Dye paske satan pa respekte moun a diplòm satan pa respekte moun ki gen gwo kay satan pa respekte moun ki gen gwo machin ou wè gen de moun kounye a la vire tounen ap fè djòlè yo gen gwo kay vire tounen ap fè djòlè yo gen gwo machin le san de Jezi kouvri w tande si w gen chans ou ka al achte yon machin nèf ou ka kouri di Bondye mèsi si w gen chans ou ka anfème yon kote ki gen 50 chanmòt pou rete di Bondye mèsi men pinga w konprann ou pi wo pase tout moun pa konprann wap fè la pati mache kè w gen gwo kay pase 12 janvye pase gen anpil gwo kay k antere mèt yo gen anpil machin ki sou aywè sou gwo wout yo yo boule ak mèt yo yo kraze ak mèt yo ou bezwen pou gen Jezi fè dyòlè pou Sentespri Bondye ki nan lavi w fè dyòlè pou san Jezi ki te koule pou avan an map pale mwen menm m santi m Yè, lè m ap fè dyòlè pou Bondye, pou m di yè m t on vòlò, m t on fònikatè, m t on dwèt long, m t on moun ki te konn sedui moun, kounye a m se la sèvant de Dye, la fi du Trèwo, ayayay! Fè dyòlè pou Bondye non, pase se lè w pale pou Bondye, Satan konnen pou l desann devan w. Men lè w ap fè dyòlè pou moso rad, o m se la chan soulye l koute twa mil dola, sa sou de twa mil dola ka fè pou ou? Li ka, li pa ka ba w le sali, ni l pa ka fè w rantre nan syèl la. Tout sa w gen sou tè a, mek si w gen l nan bon kondisyon e di Bondye mèsi. Men pa fè djòlè avè l, paske se pa sa k ap ba w le sali. Nan tan n ap viv lan la a, ou ka remake bagay yo se pi mal y ap pi mal. Si w te deyò a vin jwenn Kris tande. M konseye w pou w fè sa. Ou p ap regrèt. Sispann bay manti pou byen de latè. Tann Bondye. Moun nan mèt avèk mennaj li byen pwòp, madanm ni byen pwòp. Ou tande l jwenn yon nès. Nès kisa? Nès paka baw lavi ou tande jwenn yon enjenyè enjenyè kisa si son si son bouretye la bondye diw al marye avèl al marye ak grenn bouretye ou tande paske grenn bouretye sa ap ap edew al nan syèl si se yon fanm kap lave veso nan yon restoran bondye voyel marye al marye avèl paske se li menm kap respekte w lèw pa gen kòb se li menm kap respekte w lèw fon bagay ki pa bon se priye lap priye pou w li pa pral filme w mete w sou fesbouk nan li pa pral filme w mete w devan tout moun nan lap priye pou ou. Paske se lik bon pou ou. E Bondye pap baw vye bagay, ni l pap baw bagay tè a tè. Jis pask on moun ap pase twal mouye pa vle dil pa moun pou sa. Jis pask on moun ap pouse bourèt pa vle dil pa moun pou sa. Avw map pale. Anpil fwa nou renmen moun ki parèt sou gwo metye. Nou renmen moun ki parèt ak lajan. Lajan pa ka bay kè kontan. Gwo metye pa bay kè kontan. Renmen moun Bondye ba ou a. Ou tande moun nan di w mwen menm madanm mwen son doktè. Madanm mwen se yon e e kijan ankò? Madanm mwen se yon moun ki e e li gen gwose si li gen gwose la e sak pral fèl yon bon fanm? Lè yon bon fanm se la crainte de Dieu li gen ou pa wè de nos jours tout fanm pèdi tèt yo se avèk vye fo cheve pou moun nan poste se yon fo cheve nan ou bezwen fanm ki gen la crainte de Dieu gad yon bèl tifi tankou m a wi eh e sak fè m ka di m bèl tifi se paske m pwòp ni anndan ni deyò e ou wè jènòm sak sou wout mwen an? Ayayayy men mwen menm fòm kontan pou li paske lap gon bon madanm em konnen tou map gon bon mari paske Bondye pa konn bay move bagay Bondye bay bon bagay Bondye bay bon bagay Bondye ap bal yon bèl ti fi yon bon madanm repare e se poum dil tande tande repare enhen e an menm tan Bondye ap banm yon bon mari repare sispann fè djòlè pou byen de la tè. Fè djòlè di w son pèp a ki Yon pèp chwazi Bondye beni w e m renmen w pa bliye non pase sou casisette 7 dat lan ou byen si w ta renmen sipòte casi charite ekri m mesye yo tanpri silvouplè aprann bay charite nou twò chich m pa renmen sa anvan pou nou resi ban m yon ti kòb nan bous la se mwen k pou monte pou pale anpil m ap oblije fè yon lòt video Bondye beni nou.